Ye, sa w wè a e sa. Nan fwa a l ale dirèk. Wè, m pral pale w de sa. Pa di moun sa non. Ebyen, vini mwen menm al montre w ki travay alkòl la fè sou fwa m. M pa pale de ou non. M vini moutre w kijan fwa pa m nan jere alkòl li. Si w panse nou gen menm fwa, sa vle di se menm travay la l fè lakay ou tou. Ebyen ann al gade ansanm avè m san n pa pèdi tan, lè alkòl la tonbe nan fwa a, kijan fwa a jere sa. Ann pati. Ann pati. Ebyen lè alkòl la tonbe nan fwa a, se tankou yon ijans li deklannche pou fwa a. Se kòmsi, pa bliye fwa a gen plis ke 500 travay lap fè chak jou san kanpe nan kò a. Plis ke 500 travay. Sa vle di se kòmsi m te ka di w, kounye a lè alkòl la tonbe ladan l, sa l fè, li kanpe sou tout lòt travay lap fè yo, otomatikman li wè tsunami sa a ki se oubyen oubyen sa n te ka rele vag sa a ki se alkòl la kap vini an, li abandone tout sa l gen pou l fè pou l jere sèlman alkòl la paske alkòl la pou li son danje mòtèl li ye. Kounye a, lè sa rive, fwa a ki sa l fè? Li itilize de anzim prensipal pou l ka kase alkòl la rapid. Premye etap la ki se etap A a, li itilize yon anzim ki rele ADH. ADH la li menm, li transfòme alkòl la li menm an sa ki rele asetaldeyid. Sibstans sa ki rele asetaldeyid la li trè trè toksik li menm. Li menm li pi danje pase alkòl la. Se li menm ki responsab maltèt avèk kè plen lè w fin bre anpil. Dezyèm etap la li menm ki se etap B a, se yon lòt anzim ke li itilize ki rele ALDH. Li menm li pran asetaldehid la vit epi li transfòme l an sa ki rele asetat. Asetat la li menm li pa danje, li menm li tounen dlo avèk gaz kabonik ki se CO2 ke kò a ka jete li menm. Kounye a, men ki lè fwa a ankonbre li menm. Fwa a li menm li gen yon limit an mwayèn kantite alkòl ke l ka jere. Sa vle di fwa a li menm li ka jere sèlman yon vè alkòl chak inèdtan. Lè m di yon vè alkòl la, se pa yon vè alkòl plen, se yon mezi, nou konn sa ki yon mezi. So kounye a, chak èdtan sa yo, li ka jere yon mezi alkòl. Sa vle di otomatikman ou depase mezi sa a. Si w bwè pi vit pase sa a pandan inèdtan an, lè sa a fwa a vin ankonbre. Lè l vin ankonbre, se kòmsi m te ka di ke sa se kantite, vè sa se kantite alkòl ke fwa a ka jere, chak inèdtan. Lè kòmsi w, se kòmsi kounye a lè w vin plen vè a, li depase, kounye a tout rès alkòl yo k ap vide deyò yo, sa vle di tout sa vè a pa ka kenbe, tout kòmanse vide deyò kounye a. Kounye a se kantite alkòl sa a ke fwa a pa ka jere Epi alkòl sa li menm li vin rete nan san ap sikile, se yok pral moute nan tèt ou tou paske fwa a paka jere kantite ki twòp pou li an. Tout kantite ki an plis ke sal ka jere yo, yo menm yo yap flannen nan san an kounya, epi se alkòl sa kounya k moute nan sèvo a kounya la. Mawon sou la. Se sa ki vin fè w sou an. Epi alkòl sa ki nan sèvo a li rete, l ap tann tou pa l lè fwa a fin trete pati ke l ap trete an, kounye a li menm pou l desann nan fwa a pou fwa a al jere l li menm. Kounye a ki sa alkòl la ka fè fwa a pandan ke fwa a ap travay? Sa vle di pandan fwa a pa bliye kite tout lòt travay l ap fè yo pou l ka dekonpoze alkòl la, nan moman sa a Gen anpil lòt domaj k ap fèt nan fwa a. Pa bliye mwen di w ke se fwa a li menm ki boule grès yo. E pandan ke l ap okipe l de alkòl la ki danje pou kò a, ki toksik pou kò a, epi grès sa li menm li kontinye ap akimile. Di, grès la ki kontinye ap akimile nan fwa a, epi fwa a oblije kontinye kite grès la k ap akimile jis pou l ka jere alkòl sèlman, Akòz ke alkòl la danje, li oblije kite tout lòt travay yo pou l jere alkòl la sèlman, pou l dekonpoze alkòl la. Sa vin kòz ke tout sa l t ap fè ki se boule grès yo, grès sa vin kontinye ap akimile paske yo jwenn espas kounye a pou yo ap akimile nan fwa a. Epi pandan grès la gentan vin anpil anndan selil fwa yo, kounye a ou pral fè yon bagay ki rele fwa gra. Se lè sa kounye a ou pral gen sa ki rele fwa gra. Epi pou gen fwa gra, ki sa k pral gen answit? Kounye a, pwodui chimik ki fwa pwodui ki pou kraze alkòl la, kounye a, pwodui chimik sa yo pral pwodui kèk molekil ki agresif anpil. Kounye a, ki sa molekil sa yo fè? Yo kòmanse ap atake selil ki nan fwa a epi y ap blese yo. Epi, kounye a, yo pral tou travèse nan sa ki rele enflamasyon. Nan fwa a. Si w bwè souvan, sa vle di fwa a li menm li vin anba atak. Sa vle di l vin anfle. Kòm li vin anfle akoz de alkòl la, yo vin rele sa epatit alkolik. Si sa kontinye, ou kontinye ap bwè souvan, ebyen blese yo vin sikatrize, lè sa a ou nan faz ki rele fibwoz. Fibwoz la sa vle di fwa a vin di tankou yon wòch. Epi rapidman se la ou pral travèse nan sa k rele siwoz di fwa. Kijan fwa a ka repare sa? Pa bliye fwa a li menm li la li se sèl ògàn ki ka geri tèt li, ki ka repare tèt li tou. Janm diw lan, si w bwè yon sèl fwa, fwa a gen kapasite pou li repare e netwaye domaj ki fèt yo nan 2 ou 3 jou anviwon. Men si sa ap fè chak jou, fwa a li menm pa jwenn tan pou li geri tèt li, li pa jwenn tan pou l netwaye, fè netwayaj, li pa jwenn tan pou l fè oto netwayaj oubyen pou l geri tèt li, paske ou toujou ap bwè. Se kòmsi m te ka di w ou blese nan zòtèy pye w. Chak fwa blese a prèske geri, ou frape l ankò, epi san sòti. Chak fwa blese a pral geri, ou frape l ankò, epi san sòti. E sitou, nou konnen lè w blese yon kote, se li ou toujou ap frape. Kidonk, a chak fwa ke l ap pede frape, oubyen ou pa ka tann li geri, w ap pede met bagay nan pye w, w ap pede met soule nan pye w epi l ap kontinye agrave l vin koz ke maleng sa a vin rive yon tan l pa janm geri. Enben se konsa fwa ye. A chak fwa w ap pede bre, bre, bre, bre, li vin pa jwenn tan pou l repare tèt li, enben lè sa a li pa gen anyen ke l ka fè ke pase nan faz siroz di fwa. Paske l toujou blese, li pral antre nan faz fibwoz, lè sa a Fwa a pral oblije di, sikatris yo pral di, yo pral vin tankou yon wòch, yo pral yo pral oblije travèse, kounye a lè sa, li pral oblije travèse nan faz siwoz di fwa. Kounye a lè alkòl la pede ret nan san w, ou pral kòmanse anfle, ebyen lè sa, nou konn sa k ka rive. Pa bliye jan m di w lan, fwa a se sèl ògàn ki nan kò w ki ka rejenere tèt li e ki ka geri tèt li. Menm si yo ta koupe yon moso nan ladan l, l ap repouse ankò. se sèl ògàn sa. Men lè se men lè se alkòl ki detui l, se sèl alkòl tou ki ka fè l pèdi tout pouvwa sa yo. Ebyen, m pa di nou pa bwè, mwen menm tou m distre m, men pran anpil prekosyon. Pa bwè alkòl tankou dlo. Pa bliye m ap gen pou m pou m fè yon lòt videyo sou fwa a paske m poko pale kijan l jere medikaman, m poko pale de tout wòl fwa a jwe nan kò a. Pa bliye kontinye pataje videyo a Fè kòmantè, kòmantè yo enpòtan anpil. Depi lè w ap gade videyo a tou fè yon kòmantè paske kòmantè yo yo itil anpil. Mezanmi nou ekri m plis an prive ke nou kòmante anba videyo a. Nou ka toujou fè yon kòmantè menm si n ap ekri m an prive. Se vre nou ka pa vle kesyon nou yo soti deyò men nou ka toujou sa pa enpeche ke nou mete yon kòmantè anba videyo a. Sa se sèl fason ke nou nou ka ede m mwen menm. ok so pa bliye map tounen pou lòt videyo e fwa al gen pil videyo map fè sou li paske son ògàn ki konpleks so map gen pou m fon lòt videyo sou li male abyento pou lòt videyo